Bon, jodi a nou menm anndan Senop Ayiti, e sa k fè depi lè mafya ganstè politik sa yo te akouche akò 11 septanm 2021 an, nou menm nou te rele anmwey e n te pete koken, nou te mande pèp la kale je l. Jodi a tout moun wè, maryaj lan konsome ant Ariel Henry, SDP e akolit li yo. E sa k fè jounen jodi a, Mobilizasyon an pral demare nan 4 kwen peyi a. Tout moun konnen nou pral nan faz mobilizasyon e n ap di pèp lan eskize eskize pou la inyèm fwa paske nou pral re lòk peyi a ankò. N ap di etidyan yo eskize. N ap di ti machann yo eskize. N ap di malere malerèz nan katye pòv yo eskize paske n pral gen lòt peyi a ankò paske Ariel Henry pa ka òganize eleksyon. Ariel Henry s on ti vwayou, Ariel Henry s on abolotcho politik. Sa vle di abolotcho politik sa a dwe ale nan prizon e tout moun konnen rnddh soti yon rapò tou akablan kont ganstè politik sa a paske misye patisipe nan lanmò Jovenel Moïse. Malgre Jovenel Moïse se de moun nou te gen de gwo pwoblèm ideyolojik, politik ak li, men nou pat vle se fason sa a ke Ariel Henry ak akolit li yo mennen zanmi an nan simityè. E jodi a, kòm zanmi an pa vle al reponn konvokasyon Sena, nou menm anndan Cenov-Haiti, n ap di, Sena Larepiblik lan pa gen pou konvoke mafya sa a ankò, pa gen pou al rekonvoke ganstè politik sa a ankò, Jodi a, kòm flanbo mobilizasyon an pral reprann, e sa k fè n ap di lajenès, manche manch chemiz yo, touse manch chemiz yo, paske batay la pral demare, paske Ariel Henry s on vwayou, se yon enègimèn, li pa vle tande larezon, lari an pral fè misye tande larezon. Jiskaprezan PM Ariel Henry toujou fè konnen misyon l se òganize eleksyon epi tabli lòd ak sekirite.
Misye pa ka òganize eleksyon. Misye konnen l pa ka òganize eleksyon. Ariel Henry konnen l pa ka òganize eleksyon. Kiyès ki pral nan eleksyon avèk Ariel Henry? Eske n konnen ke nèg yo monte sistèm jistis lan pou separe pouvwa ant phtk e sdp? E sa k fè ou wè nèg yo vini avèk ti bonnonm yo bay pou Elbe Frantz lan wi? Jodi a jodi a ki objektif Elbe Frantz? Se mete nan tout kat kwen peyi a dè direktè jenero. SDP, Sa vle di yo di apre yon nèg direktè depatmantal lapolis, fò se manm SDP, oswa fò se yon dirijan de phtk. Jodi a ki yon nèg te ka fè konprann, lapolis la son lapolis SDPis, e lapolis lan tou son lapolis phtkis. Pa gen moun non k pral nan eleksyon avèk phtkis e SDPis. E sa k fè n ap di, n ap mande, fòk. Gon pase men ki fèt nan tèt pnh la, fòk Elbe Frantz rantre lakay li, pou gen yon direktè de polis de konsansus pou ki mennen pèp la nan eleksyon. Pa gen moun ki pral nan eleksyon ak phtkis ak esdepis paske tout moun wè nèg yo se kòb yap fè nan aparèy leta a. Jodi a, si wap gade majorite fonksyonè leta yo, yo poko peye yo. Yo poko peye lapolis. Yo poko peye anplwaye sivil k ap travay nan fonksyon piblik la. Sa vle di se kòb nèg yo ap gonfle pou y al nan eleksyon. E kòm nèg yo deside gonfle kòb yo pou y al nan eleksyon, jodi a nou menm anndan Senov Ayiti, nou rele anmwey! E sa k fè n ap di ayibobo pou jounalis medya an liy yo espesyalman paske mesye yo ap fè yon gwo travay nan kominote ayisyèn nan malgre Elbe Frantz Voye touye Maxiben Laza! Nap di yap jwenn plizyè Maxiben Laza jodi a nan lari a pou akonpaye Nasyonal Òganizasyon Popilè yo ap konstate kouman yon gwoup ganstè politik rayi batay pèp lan lè yal jwenn phtk twazyèm vèsyon an. Kidonk, depi lè abolotcho sa yo ale jwenn zanmi yo ki se Ariel Henry, kondisyon pèp la ap degrade pi mal ke 20 jwen 4 avril. Sou plan sosyal, 10 desanm 2021, nèg yo ponyade pèp lan lè yo monte gaz lan. Gazolin lan ki te vann 201 goud, Monte jodi a 250 goud. Diesel lan t ap vann 169 goud, monte 353 goud. Kewozenn lan ki t ap vann 163 goud, ap vann nan moman sa a 352 goud. Sou plan jistis, tout moun konnen Fondasyon Je Klere te soti yon rapò akablan kont Elbe Frantz, jouk kaprezan li nan tèt pnh lan. Sou plan ekonomik, pandan ke gagòt ap fèt nan bwat leta yo, tankou nan ONAP, pandan ke nèg sdp yo ap bay gwo presyon pou yo bay lajan nan bwat leta yo, Ariel ak patwon yo melanje ak pnh lan, touye jounalis, woule anba kout bat koko makak malere ak malerèz kap mande ogmantasyon salè minimòm. nan faktori yo. N ap raple nèg yo, jou fèy la tonbe nan dlo, se pa jou sa li nwaye. Fòk nèg yo konnen, pèp la ap pran nòt avan li monte teren an. Wè pa wè, Ariel gen pou rache manyòk li, bay teren an blanch. Viv Akò Montana Pen, mèsi. Ki lekti sena pa Ayiti fè pa rapò avèk envitasyon sena a fè l? Jiskaprezan li toujou ap boude envitasyon sa yo. Eske senop li menm li bat bravo l akontantman sou sa oubyen lekti l pa rapò avèk konpòtman premye PM nan suit avèk envitasyon li toujou ap boude?